la moindre violence je considère que c'est ce comportement est inadmissible et profondément profondément condamnable dans une démocratie. Bonswa tout moun mwen salye nou mwen di nou mèsi avèk ou menm ki pran pasyans sou chanèl sa mwen di nou mèsi avèk ou menm ki kotinye pataje kontni nou sou platfòm sa jodi a se yon plezi pou n antre lakay ou avèk nouvèl emisyon sa kote ke nou pral Enfòme w nou pral fè w tande de reyaksyon menm ke ki te ka rive sou ou deja men antouka atravè sa ki pase a n ap fè w tande deklarasyon sa yo sa ki pase yo ki kote yo sòti pou yo rive la se pa yon bagay ki ki ann trete konsa li fèt men li te gen yon kòmansman avan ke l te fèt men avan tou nou antre nan lè detay n ap mande si w poko abòne Wap pran yon ti tan. Wap abone epi wap patajel pou plis moun kapab jwenn kontni sa yo nou lage a. Epi envite zanmiw, frèw, sèw, kouzen, ti jak, ti pyè abone sou chanèl sa pou plis enfòmasyon. Nou la poun enfòmew. Se yon plezi pou nou. Mesi avèk ou menm ki pral abone. Mesi avèk ou menm kap patajel tou.

Mwen kwè ke nou tout anfòm mwen di nou mèsi ke m espere tou nou anfòm jodi a ki se 12 jiyè 2021 jodi a nou pote yon nouvèl enfòmasyon pou ou kote ke nou menm ki gen anpil dout kote ke m pral eseye fè nou konprann sa k ap pase a se pa jounen jodi a li planifye sa vle di se yon bagay ki planifye Dans quelque part, plizyè tan de cela, men kan menm jodi a nou deside pou n fè yon ti kòmantè sou sa ki pase yo, e sou sa ki rive lan moman sa, e sou sa k te pale, m pral eseye fè lè detay pou nou. Nou konnen sektè prive nou an Ayiti, yo sektè demokratik, lopozisyon nou konnen Se 2 se kan sa yo ki te gen pi gwo difikilte ansanm avèk prezidan nou ki se prezidan Jovenel Moïse kote ke jounen jodi a yo arive asasine l. Men tout moun ap di eske jan peyi Dayiti ye la eske gen kòb, gen mwayen posiblite pou yo kapab sòti avèk lòt nasyon nan lòt peyi pou yo kapab asasine prezidan nan eta sa. Tout moun se selman dout sa yo gen eske se vre wi se vre gen kob men dapre komantè analiz ke mwen mwen fè mwen wè se pèp ayisyen an ki pa ki pap travay kap domi yo pap panse pou peyi Paske, daprè enfòmasyon k ap sikile, pou chèf polis ki t ap sekirite prezidan an gen 15 milyon dola ki debake pou li. Epi san kòb pou mèsenè sa yo, san kòb yo peye mèsenè sa yo, avèk kòb pou vwayaj yo, pou manje yo, bwè yo, sa ta vle di se yon bagay ki ekstraòdinè. Mwen pa konprann koman sa se fè. Si pèp ayisyen te deside travay pou peyi a m panse kòb sa yo ki debake yo te ka kreye lekòl, yo te ka kreye estabilite anndan peyi a pou popilasyon an kapab gen pwopriyarite pou yo kapab fonksyone. Antouka, nou pa fè plis kòmantè sou sa paske la tout moun wè klèman ke yo pa deside, yo pa panse pou peyi. Men antouka, nou gen kèk enfòmasyon ke nou pral envite w pou w tande. Nou menm, nou pa p pran tan nou pou nou esplike w, men nou plis vle fè w tande Kisa sektè prive yo ki deklarasyon yo nan minit sa a nou pral fè ou tande la. Men avan tou ban m di ou, se pa yon bagay ki fèt jodi a la, se yon bagay ki fèt depi apre manda Prezidan Jovenel Moïse. Yo fè konnen ke Martelly batay antanke yon milat anba nèg sa yo. pou l fè 5 an. Men prezidan Jovenel Moise, yo depanse prè de 50 milyon dola pou l vin arive prezidan. Ebyen, yo pral itilize l. Yo pral itilize l pou yo kapab gen kontwòl peyi a. E yo fè konnen ke nou menm Ayisyen, nou pa soti ann Ayiti. Nou soti ann Afrik. Daprè sa ke li menm li di nan odyo ke l te fè nan reyinyon an, paske ta sanble se yon reyinyon ki ta fèt, mwen pa la pou m site, m pa la pou m denigre moun, mwen pa la pou m akize kpèkseswa, men enfòmasyon ap sikile, m la pou m bay enfòmasyon, m la pou m pataje pou nou. Epi, pran san w, pran tan w, tande l, epi apre n ap vini avèk kèk ti kòmantè pou ou. Epi pa neglije pataje l epi. Nou pa gen pou nou pè oken ti malpwòpte lavalas ki gen pou l fè nou pè pou n kouri pou n kite peyi a. Dayè tout richès peyi a se nan men nou ke l ye. Se nou k gen bank, se nou k gen lopital, se nou k fè komès, se nou ki gen tout sa peyi an gen pou. Genyen kòm richès ladann. Nou pa ka kite ti Aristide avèk ti vagabon sal li yo vin pou l detwi nou. Se pou nou kanpe pou n defann tèt nou. Dayè, yo menm yo gen wòch, nou menm nou gen zam. E nou fò n pa pè pale avèk yo tou. Si nou kite se yo k ap aji, nou menm nou pa janm fè anyen, y ap detwi nou. Dayè yo fè konnen ke nou pa gen dwa nan peyi an, se Desalin ki te goumen, m ap fè ou konnen ke Petyon te goumen tou e nou menm nou se desandan Petyon. Nou tyen aske pou lit lan kòmanse. Si ke nou pa kapab mete Jovenel Moïse kòm prezidan nou pou defann nou, Peyi sa nap k redwil an sand. Dayè tout richès nou fè nan peyi an se aletranje nou voye sere yo. Dayè nou gen byen nan lòt peyi, nou gen kay nou toupatou, se pou n pa pè goumen avèk yo. Dayè nou menm nou pa pral prezante vizaj nou pou n goumen ansanm avèk yo, nap peye yo menm ankò. Antre yo, paske son bann ti grangou, son bann ti chimè, son bann moun sal, avèk kòb nou fè yo, nou ka peye yo ankò pou yo goumen antre youn lòt epi pou nou kapab pran kontwòl peyi a. Peyi an se pou nou l ye, dayè se desandan fransè ki mouri kite l pou nou. Se pou yo retounen an Afrik. Nou gen kontwòl ekonomi an, nou gen kontwòl komès, nou gen kontwòl tout peyi an, se pou n pran kontwòl politik lan tou. E dayè, la politik se la fòs dè zam, nou p ap pè pran zam. Se pou n goumen avèk yo. M tande yo di ke y ap pe redui peyi a an sand, mwen menm mwen kòmanse voye pe voye tout pitit mwen aletranje, m di yo ale, mwen menm mwen mèt rete. Paske si m pa rete l p ap bon, fò mwen goumen avèk yo tou. Paske mwen menm m pa pral nan goumen nan lari avèk yo non. Avèk kòb mwen genyen an, m ap pran yon ti gwoup nan mitan chimè yo ankò, m fè yo al goumen avèk pwòp tèt yo jiskaske nou detwi yo youn apre lòt. Oke. Dayè, moun sa yo, yo pa apatyen a tè Dayiti. Se Afriken yo ye, se pou yo retounen nan tè Dafrik. Se kote yo nan grangou, bann moun sal, bann salòp, bann chimè. Konprann? E Aristide lan ankò nou menm nou gen pou n pran n pou n voye l ale ankò epi pou n gen kontwòl peyi a totalman. Depi nèg sa nan peyi an, li enpeche nou viv. Ou konprann sa m di w lan? Li enpeche nou fè lajan. Jan pou n fè lajan, dayè moun nwè pa bezwen lajan pou l viv. Se nou menm menn moun klè ki kap ki gen tout posiblite pou viv Nou gen plis bezwen pase yo. Pase yo menm nenpòt ti may moulen, nenpòt ti diri yo manje fal yo plen, se bagay y al fè fè pitit. Konprann dam yo lan? Nou pa gen pou nou pè. Dayè batay la se pou nou l ye tou. Nou gen plis dwa nan tè a ke yo menm. Dayè nou se desandan dirèk de blan fransè, yo menm se an Afrik yo te soti, se an esklavaj yo te ye la a. Ou konprann sa m di w lan? Nou pa gen pou nou pè yo. E nou pa pral kanpe anfas yo pou n goumen avèk yo non. N ap itilize pwòp yo menm. Dayè, sak al lekòl yo, nou deja wè kòman n achte yo. Konprann? Nenpòt ti kòb yo ba yo, di yo al di nenpòt ki kaka nan televizyon, nan radyo, ou wè yo di l. Konprann? Pou ki sa nou pè? Se pou n kòmanse fè tèt nou parèt. Nou wè Michèl Mateli te parèt. Michèl Mateli pa pè yo. L goumen avè yo pandan senkan. Koman fè nou menm nou pè? Poukisa nou pè? Ok, nou menm ap eseye itilize Jovenel Moïse pou nou kapab gen plis aksè nan pouvwa a, yo vle pou yo detwi nou, bon nou menm kounye a nou nan san, nou nan batay. Se pou youn fè lòt fè mesaj la pase kèlkeswa kote nou ye a, se desandan fransè nou ye, dayè Lafrans kanpe li di l ap ba nou èd. Poukisa nou pè? Poukisa nou pè nou kwè an 2004 nou te chase ti vagabon ba Aristide lan kisa kwè ou kwè se bonm nou te lage sou site solèy nap fout bonbade yo ankò ou konprann gade kisa yo pran yo pran kote sa yo detwil fè ti kay pil sou pil nan petronvil lan an nap gen poun detwi ti zòn sa lage bonm sou yo epi nap gen lapè nou ou konprann sa mdi w lan Donk se poun fè mesaj la pase youn ak lòt, nou pa sipoze pè. M wè Acra fon ti deklarasyon, m wè yo tout ap vole, bon mwen menm deklarasyon pam nan pi anraje. Dayè yo pa konn nonm, yo pa konn kiyès kap pale a. Se poun fè mesaj la pase. Menm jan yap itilize medya a pou yo fè nou pè, se poun pale avèk yo tou. Konprann? Se yon bann moun sal, yon bann moun pye atè, menm lè yal lekòl yo rete stupid paske nou ka itilize yo jan nou vle. Pousa nou pè yo nou gen lajan moun ki gen lajan se li ki gen monopòl tout bagay yo wi kisa genyen ou pè konbyen kòb nou depanse nan poun fè yon jovenel vin prezidan se prèske 50 milyon dola nou depanse poun fè jovenel prezidan wi nou ka fè tout sa nou vle nan peyi a se nou ki gen lajan poukisa nou pè e nou gen gwo zam poukisa nou pè. Konprann, map mande tout desandan fransè nan peyi a pou yo kanpe, voye timoun yo pati pou le prezan moman, sak pral etazini, sak pral an franch, sak pral krik kote yo va yo, nou menm pou nou kanpe, nou gen lajan pou nou met lajan deyò pou nou goumen avèk lavalas yo, paske nou pap kite yo pran pouvwa ankò, se pou nou tout kanpe, se pou nou tout kanpe, pa gen lach, dayè petyon pa ton nèg ki lach, si petyon te lach, lè nou fin tiye desalin. Ok Nou pap divize peyi a an 2 Christophe ap gouvène nan le nord kòm yon milat Petion li menm pran le sud Kisa k genyen Nou pap dirije Hein Donk Fè mesaj la pase Youn pale avèk lòt Ok Nap met kòb nou ansanm Epi nap pran peyi a Dayè nap pral nap chase yo epi nap fè Haïti vin klè menm jan a sendomeng. N ap elimine pi fò moun nwa yo epi nou pral fè ti rès ki rete yo akouple avèk dè milat epi pou n vin gen yon peyi ate klè menm jan avèk sendomeng bann moun sal sa yo se pou n chase yo se pou n fout detwi yo ok kounya nou pè epi n ap fout itilize jovenel moïse dayè se lajan nou pral fè moïse jovenel moïse prezidan n ap itilize lajan n ap met kòb deyò toujou pou n fè misye avanse. Mèsi bokou mèsi nou tande sa yo. De klas la se lit li eksprime la lit de klas ke li pral mennen.
Afriken nou ye vre egzakteman. Eske se li menm ki pitit Dessalines oswa. Paske nan mesaj la gon kote l di ke Se pa Desalin sèlman ki te batay, men Pétion te batay tou. Sa vle di genyen kèk ti koripsyon ke ki ta sipoze fèt nan pati sa yo paske li vrèman nesesè pou n ta fè kèk ti kòmantè. Men, antouka, avan sa, ann ale. Bon, m panse ke nou tout tande sa ki sot pale a, epi. Mèsi. Sa wè ki rive l jounen jodi a, se pa jounen jodi a ke l ta rive. Sa vle di sa rive nan yon posiblite ke prezidan an, ke li ta fè yon batay kote ke li pa t pèmèt pou yo te itilize l tankou yon moun ki yo te bay ki bon pouvwa. Ke li anonse nan. Odyo a, ke depanse prè de se ap depanse prè de 50 milyon dola pou yo voye l, Prezidan Jovenel prezidan ankò. Li anonse l ap fè l ap mete yon batay antre yo, l ap pran yon ti gwoup nan chimè yo, li menm li pa gen kouraj pou l batay men l ap fè yo goumen batay antre yo. ke li fè pitit li vwayaje ale nan lòt peyi, Etazini, an Frans, pou li menm li kapab rete, pou l kapab fè kòb li batay ansanm avèk pèp ayisyen an ata ke yo vin mouri, y a ale, yo kite peyi a, epi avèk rès k ap rete a, pou yo kapab fè peyi a vin tounen tankou peyi Repiblik Dominiken. Sa vle di, sa ki rive jodi a se pa yon bagay ki rive jodi, ki kòmanse jodi a. Men antouka, avan ke nou antre nan plis detay, m ap fè ou tande Prezidan Jovenel ki t ap pale pou ki rezon ki fè yo vin arive fè konplo pou yo asasinen l lan. Paske, jan ke videyo sa a. Audio sa li tap pale an li bay avanse anpil paske pou peyi sa jwenn liberasyon l fok yo arive mete moun sa yo deyo nan peyi a paske yo fè konnen se nou menm ki pa ayisyen se nou menm ki soti nan peyi afrik pou nou tounen nan peyi afrik pou yo menm yo kontinye rete nan peyi a pou yo pran peyi a pou yo vin chanje karaktè peyi a pou yo fèl tounen menm jan avèk peyi repiblik dominiken sèke se nou menm ki pa bon anndan peyi a antoulèka an tande jovenel moïse kap pale.
Fòk konstitisyon an pèmèt ke tout pouvwa yo ansanm gen yon grenn bòs pèp ayisyen an Men lè chak pouvwa gon bòs apa. On bidjè fin fèt nan palman an, bidjè a fin fèt. Epi sa w tande a bidjè a anba bra on nèg. Men gwosè katab nèg la ki bò l prale si nou konnen. Men me sa yo toujou di pou m pa di yo, m pa gen moun m rayi nan peyi a nou konn sa. M renmen tout moun. Dayè m ta renmen moun ki rich yo vin pi rich. Moun ki pa ka manje pou yo vin manje. Epi m ta renmen sa ki nan miten yo pou yo monte. Se sa m vle. Men lè bagay yo ap fèt tou se pou n pale. Pase ou menm bidjè a yo konn vin lakay ou avè l lè w sonje. A onzè diswa blap y ap antre nan pòt dèyè pou al korije bidjè a. Paske bidjè a pa nan enterè w, li nan enterè pèp la. Fò sa sispann. Se konstitisyon sa k fè sa. Ki fè leta. Kòman pou leta ap fè yon bidjè pou l al kay yon moun avè l? Se sa l vle di. Tout moun pè di sa. E se sa k fèt an nan peyi a. Se li k fèt chak ane. Ou menm kòm prezidan bidjè a vini ou fin di bon ok n apral fè tèl bagay nan tèl zòn pou ou fin ranje bidjè a epi lè bidjè k vote a vin jwenn ou se tankou son bidjè w te voye sou de pye l epi bidjè a ap tounen sou de beki men kouman pou l konsa li pa posib. Se pou pèp la fòk nou ouvè zòrèy nou pou nou tande pou nou konprann ou wè si nou pa retire tèt nou nan sa nou ye kounya nou pap janm jwenn opòtinite sa ankò pou nou retire tèt nou fòk nou reyekilibre pouvwa yo mwen menm mpa mwen menm mwen di sa pouvwa egzekitif yo pa gen dwa bal plis pouvwa non non non non se pou tout gwo save nan peyi a travay sou tèks sa pou reyekilibrel. Pou pouvwa egzekitif, pouvwa lejislatif, pouvwa jidisyè gon ekilib. Pase gon gwo tèt chaje nan peyi a. Nou sot nan diktati paw sa vle di prezidan sèlman te Bondye, li te gen pouvwa. Nou antre nan lòt diktati, ou wè premye diktati a li pat gen adjektif, dezyèm nan gon adjektif ki rele fewòs. Nou sot nan diktati an 86, Nan antre nan yon diktati palmantè fewòs. Mwen menm se mwen k pou di nou paske se mwen k sot sibi l. Se premye moun ki pou di nou sa. Yon diktati palmantè fewòs. Se nan sa n antre jodi a. Tout moun konnen konben ki relasyon m avèk depite ak senatè. Se zanmi m yo ye. Men jodi a, se pou yo dakò tou pouvwa k te nan men yo a fò yo reyekilibre l. Fò yo pèmèt peyi a ka viv.
asasine prezidan nan eta sa eske prezidan sa ap jwenn jistis nan peyi sa fason ke pèp ayisyen antre nan politik sa antanke peyi dayiti an dèy an tristès nan moman sa se yon moman kote ke pou tout moun ta ap konsole sa ki pase ya paske peyi ya an dèy kelkeswa kote ou ye depi ou se ayisyen entènasyonal M panse Ou gen tout mwayen posiblite pou ta reflechi pou sa ki pase a men antoulèka nou pa fè plis detay paske sa vrèman grav lè ke map gade pandan se tan ke kò sa yo kitel ap pibliye sou tout rezo antanke yon prezidan lèzetazini lè yon moun mouri menm Yon foto ke ou tire, yap fè w peye yon amand ki trè chè, alevwa pou yon prezidan. Antoulèka, peyi nou se demokrasi toutan. Eske Ayiti ap chanje? Paske lè wap gade lidè politik nou yo. fason yap reyaji nou rive nan dènye moman an peyi a an dèy pou n ta pran yon ti tan konsolab pou n fè dèy jou kote ke lari ap yon ti jan pou malere moute desann bon se lè sa tout lidè politik yo ranje kò yo pou yo fè politik lè sa yo ranje pou yo batay youn avèk lòt pou pouvwa ki kote peyi sa a prale ki kote lap rive. Ki kote peyi sa ap rive a la fin? Nou pa konnen. Paske li trè grav. Jodi a nou konnen te gen plizyè lidè politik antre nan sektè prive a ki te la pou l al reponn kesyon lajistis. Nou konnen peyi Dayiti se sa yo dwe fè. Antouleka kite m di w. Rete kwè madam Jovenel Moïse nou tande odyo ap sikile sou tout rezo sosyo di madam Jovenel Moïse pale kite m di w tout sa yo se divèsyon se divèsyon madam Jovenel Moïse poko gen pèmisyon pou l pale avèk pèkseswa sou dosye sa a zak asasina prezidansyèl Ekselans Jovenel Moïse. Li poko pale sou kesyon sa a. Tout Ayisyen ap di ke li pale, yo pran odyo, yo travay li, yo di l pale, ditou pa se pale menm. Kite m di w. Vwaman vre, Claude Joseph anonse li menm li pale as Madam Jovenel Moïse apre kokennchenn operasyon ke yo fè l, Claude Joseph anonse ke li trè an fòm avèk Jezi, sa vle di ke nou espere yon Madam Jovenel Moïse ki kapab parèt e bay plis enfòmasyon sou tout rezo yo. Paske nou gen anpil enfòmasyon k ap kouri sou tout rezo yo men sa vle di. Nou menm, nou pa ka fin kwè. Men li menm, li konnen tout sa k ap pase yo, li gen pou l vin bay anpil detay. Nan kesyon James Solaj, kote ke tout moun wè l, sa vle di se pa yon sitwa, e pa yon senp sitwayen konsa ki vin fè yon asasina anndan peyi a. Ke li anonse ke l jwenn djòb la sou entènèt. Non sèlman sa. Nou wè ke nan plizyè konferans ansanm avèk plizyè otoriko zotobre kote ke li chita sou tab ansanm avèk yo. E gen plizyè dotre bandi ke yap toujou kotinye mete kòd sou yo pou asasina Prezidan Jovenel Moïse. Men kite m di w, eske se kenbe moun ki fè zak la e sa solisyon? Sa poko janm solisyon. Solisyon an se kenbe ansasen avèk vès yo. Ansasen ki mete vès sou yo an y pou kidnape prezidan an se yo ki pou asasinen prezidan se yo menm ki pi gwo pwoblèm tèt chaje anndan peyi a. Detan ke yo pa pran nèg a vès yo, yo poko janm fè anyen ki bon. Mwen espere ke yo jwenn mesaj sa. Se mete nèg avèk vès Kòl nèg serye sa yo anba kòd lè sa nap jwenn solisyon nan peyi a. Si ke se milat sa yo sektè prive sa yo ki pou kite peyi a se vo mye ke yo kite peyi a epi pou nou kapab gen yon peyi dayiti ki ap mache vè lavan. M panse ke tout moun anfòm. Pandan ke nou pral kite w avèk mesaj sa kote ke n ap montre w ki jan lemonn boulvèse atravè sa ki pase an Repiblik Dayiti a, e n ap pwofite di w tou Larisi ap met presyon sou kolon, sou gouvènman kolonbyen an pou yo kapab mennen ankèt kòman yo kapab pote ranfò yo bay peyi Dayiti pou soti nan sa l ye jounen jodi an. Antouleka, n ap kite w avèk mesaj sa yo tande jan. Y ap onore, y ap pale de sa ki pase an Repiblik Dominiken an. M panse tout moun eseye konprann se lemonn ki boulvèse avèk sa ki pase a. Antouka, m ap di w mèsi ou menm ki pral pataje videyo sa avèk ou menm ki gentan pataje l. Mèsi avèk ou menm e mwen swete nou envite zanmi nou abòne avèk chanèl sa pou tout. enfòmasyon ke nap vini. Nap chèche plis enfòmasyon e pa koute moun kap vin di sesi sela ki dis ki dat, rete konekte sou platfòm sa, nou menm se bon jan enfòmasyon konfime ke nou chèche nou pote ba ou lakay ou san pwoblèm san difikilte. Si w poko abòne,